Baryè a ouvè, baryè a ouvè. Baryè dominiken an ouvè. Yo ouvè fwontyè matisan, yo ouvè fwontyè matisan. Yo ouvè fwontyè matisan, meni, meni, meni, meni, meni. Fwontyè a ouvè. Fwontyè matisan ouvè apre katouch. Bò komisarya an ye la.

Ok ou pral fèmen l yon ti tan ankò Talè pou yo ouvè l. Ok.
Salut, comment nous est? Et bonjour, Louko Désir. Et bonjour, peuple haïtien. Bonjour, auditeurs, auditrices de Radio Télé Éclair. Et nous, exactement, dans le bloc Portail Léogane. Ebyen nou konnen se genyen yon video kap fè le tour de rezo sosyo. Men plizyè video, plizyè video hein. E se de polisye de inite swat. Swat wi.
Youn nan inite ki pi byen antrene anndan la polis nasyonal la ke ameriken yo antrene. Ebyen Louko Desir 2 ajan swat sa yo selon sa nou ap gade sou rezo sosyo yo e kote mwen ye la se komantè kap fèt un peu partout. Popilasyon an, polisye yo kanpe nèg yo se a un certain niveau preske demobilize paske yo video a yo voye l ba yo ebyen kote polisye yo yo menm yo kanpe pandan map pale avèw la se ke polisye yo kanpe se pale yap pale se kòmantè yap fè sou video a e popilasyon an. Donk sa nou wè a se sa l ye pa vre? Se sa l ye, e kote m ap pale avè w la la, se m wè yon gwo lafimen k ap sòti nan Vilaj de Dye. Selon enfòmasyon ke m rive rekeyi sou plas, enben se ta cha ki te gen polisye ladan l yo, nèg y ap boule la. E te gen yon moun nan Vilaj de Dye ki te rele m, ki te di mwen ke men mesye yo fèk ale avèk polisye yo, rache yo, mete yo nan bourèt, enben al lage yo bò lanmè. Donk sa vle di nan moman n ap pale la, se ke. Konbyen polisye ki ta anfèt sanse viktim la? Selon enfòmasyon ke m genyen, se 2 polisye nou remake nan videyo a. 2 polisye. Men cha la, selon yon ekspè ki ta pale avèk mwen sou kesyon cha la, li di ke cha la pa gen 2 polisye sèlman. Donk gen moun anndan vilaj la ki di ke yo kenbe gen 2 lòt polisye yo kenbe an otaj. Men nou rete pou nou konfime l nan jounen an. Men nan moman n ap pale avè w la, Louko Desir, Sikilasyon an mouri nèt nan nivo sid la, sid de la kapital. Pa gen posibilite daksè. E fò m di w, pou m te vin la, se pase, m te oblije, m te oblije pase pa sou dal. E pandan m ap pase sou dal la, enben, anpil nèg avèk bèl manch yo nan men yo. Nou konnen di le peyi è gangsterize, le peyi Ayiti kin te genyen an 1981 an, se pa li k la. Louko Dezir, se la konstènasyon. E. Tout moun se sa yap pale la koulya nan moman palavola la e se sou video a ke tout moun ap kòmante nan moman nap palavola la. Fòk mwen di w ke Louko Désir e nou konnen zòn Pòtay Leyogàn nan son zòn ki pòtè de mwayen dekonomi ki ede anpil moun machann pasi pala bay sa yo e genyen plizyè stasyon ki loje nan zòn Pòtay Leyogàn nan ki oblije deplase parapò avèk pou y al chèche kap milè. Yon pakèt moun kap travay ki abite nan si nan e o sid de la kapital rele p kafou pa kapab vin lavil. Gen moun ki lavil ki bezwen al kafou ki bezwen al nan pwovens yo pa kapab. Donk sa vle di ke e tankou m tap pale dènyèman la a sou radyo karayib m te di ke ou pa ka mennen operasyon san pa gen enfiltrasyon. Pa gen enfiltrasyon sa vle di ke si w pa kap mennen operasyon nan vilaj de dye e e e alò selon enfòmasyon premye eleman de enfòmasyon m te jwenn yo se ke e char la li menm e gen yon kapèt ki ki lonje yon kapèt yon kapèt ki loje sou yon kou, ok, mesye yo te fouye plizyè twou, ok, e sekretè deta sekirite piblik la tap nan reyinyon, selon sa misye te di mesye yo, misye nan yon reyinyon wo komandman CSPN, misye te di nèg yo gen tranche, tranche a sa vle di ke gen de espas ke nèg yo koupe, e depi depi la la nuit dè tan operasyon ap mennen, polisye yo konnen egzakteman genyen de tranche anndan vilaj de Dye. Anndan Gran Ravin. Sa vle di tout kote mwen mennen operasyon, gen de moun ki anndan lapolis la ki konnen espesyalman egzakteman e se kòmsi nèg yo al mennen tèt yo a labous wi. Paske depi cha a oubyen machin ta rantre anndan Vilaj de Dye, enben se nòmal l ap tonbe nan twou e lè sa a li p ap ka deplase.

doperasyon de la polis nasyonal paske jodi a la gen de nèg ki fòme ok gen nèg ki gen fòmasyon nan penetrasyon e geto e nan fòmasyon geto brezilyen yo te fè fòmasyon pou ajan udmo yo ok pou penetre andan geto sa vle di ke gen de nèg andan udmo la ki kapab fè jan de penetrasyon sa yo bon se malere sa k rive a la kanmenm lavi ap kontinye men kanmenm m ap di w ke louko dezi tout bagay fèmen nèt.

Trase pou nou non, ou menm, kòman ou fè rive pòtay Leyogàn? Trase l byen paske si, pou moun yo ka konprann sitiyasyon an. Ok,
lè mwen rive Fontamara, m pase pa Fontamara, apre sa mwen tonbe nan Mat 107, e lè m rive nan Mat 107, gen yon nèg ki di m lage, mèt monte nan Mat 107 tan nèt, m pral tonbe sou dal. E vrèman, m annik rive sou dal, m monte sou dal, epi vrèman, mwen pase sou dal. Mwen rive sou dal e de sou dal genyen yon baraj machin paka pase sou dal pou ale e lòt kote paske gen yon espas nèg yo bare avèk separatè m pa konnen si se lapolis ki bare l men yo bare l avèk separatè ou paka travèse pou ale sa vle di se moto ok se moto ki pa ki kapab fofile donk se sa k fè mwen menm mwen rive pase pa kafèy an nou konsidere yon moun ki gen yon emèjènsi kisa w te ka di l. Pou pou al pou al kafou ou byen sot kafou antre pòtoprens. Si gwen emèjennsi. Eee se ke anba lavil la nan zòn nen pòt aleogan depi depi nan zòn matis lan fèt enben e depi bò blòk sèbènadèt se polisye kap pouse ou kap di ou ake pa antre pa antre pa antre paske lapolis alèv Donk se, m pa konn pou le moman wap pale avè w la la, m pral retounen kafou, m pa konn pou le moman aktyèl la eske, paske moral polisye yo bese nèt al kole, pandan map pale avè w la la polisye yo kanpe yo kanpe avèk zam yo nan men yo, yap gade, yap fè kòmantè, donk e sitiyasyon an li e li poko nòmal, m kapab di w ke jodi a la nan moman nap pale avè w la la, se ke sitiyasyon an, yon moun ki gen emèjènsi, m kwè anbilans ka pase, m pa konnen lapolis paka pap kanpe anbilans, men pou le transpò an komen. e se difisil. Nan moman pa la vwa la la gon bis kap franchi, kap sòti nan zòn e yon magazen de leta e lap travèse lap vire epi vire an pye. Donk e nan moman pa la vwa la la. Donk e e sitiyasyon an difisil, le transpò an komen enben m kapab di w li paralize totalman nan blòk seksyon sid sa vle dire ke zòn sid sa vle dire de la kapital moun ki prale Nan, dans le sud, dans le sud, dans le grand sud, ebyen la Grandans lè Nip se an gran difikilte pou kapab rive travèse egzakteman Tè Matinat. Kòm mwen wè nan moman pale vwala la genyen kèlke bis ki ap eseye franchi byen rapid donk m pa konnen kòman sa pral rive nan lè k ap vin la ou talè konsa. Mèsi anpil Esaïe Cesar donk pa ezite donk enfòme n e si gen evolisyon. Louko Desir sè ke la dènyè enfòmasyon sè ke nou kapab di ke zòn nan zòn kafou a li menm n ap lanse yon SOS bay TPTC pou kapab men fon pase men sou wout matisan an ki pa bon menm menm menm lè w rive nan matisan 23 men m pap ba w manti Louko pou ale pou al matisan 23 lè w sòti matisan 23 an n di depi nan matisan 7 An li de depi devan komisarya mak 101 rive jiska mak jiska mak 123 wout la pa bon menm menm menm ebyen fòk TPTC mesye na no e mesye Joiséus Nader ta fè yon efò de fason aske popilasyon kapab vakye ak okipasyon l san pwoblèm pou ke machin pou evite yon seri de pwoblèm paske wout la kraze nèt donk yo te fè yon pase men yon bò yo te lave yon bò yo te e yo te netwaye yon bò yo te raje yon bò epi yo kite yon lòt bò. Ebyen m panse se yon gwo pwoblèm li ye, fòk mesye dam nan nivo pouvwa an degaje yo kou mèt Jan Jak e ede popilasyon an vake a okipasyon l. Mèsi anpil Ezayi nap kenbe kontak mèsi anpil mèsi anpil bon vwala se te donk Ezayi Cesar e nap toujou rete donk nan zòn Martissant avèk Wesley Wesley Wesley Desir Wesley kibò w ye? Bonjou Louko, bonjou Studio, bonjou avèk tout fidèl emisyon Maten Deba yo. Ebyen nou menm nan Palas Mavola la, nou nan zòn Matisan, nou nan Matisan, ant Matisan 1 e Matisan 7. Ebyen nan moman la, tout machin k ap rantre anndan kapital la, sa vle di tout machin ki soti nan Sid, Sidès, Grandans, Nip, Ebyen tout machin sa yo, yo kanpe, ebyen popilasyon menm tou yo kanpe yap swiv ebyen kòman evolisyon ap ye. Men dè gwo bonè nan maten e nou te franchi egzakteman devan komisarya Matisan an, ebyen lapolis an di inite IEGPN yo pat vle nou avanse, kote menm jounalis yo te entèdi travay yo di yo pa bezwen jounalis nan operasyon an, ebyen nou menm ki se jounalis ki se zye oubyen ki se zòrèy popilasyon an nou la nou te rete akouvè, ebyen nou te fè kèlke imaj nou rete pou nou te fè tout popilasyon oubyen tout fidèl An menm jan m te ka di emisyon maten deba yo, konnen sa k ap pase egzakteman nan Matisan. Byen ke jan Ezra Gérard sot di l nan la, gen yon videyo k ap sikile sou rezo yo la ki vrèman kousyal kote ebyen polisye ui swat yo kòmsi ki viktim andedan Vilaj de Dye nan kad operasyon sa a. Men se detanzantan gen detonasyon, detanzantan gen yon chant de tir, ou tande tir yo k ap fèt tout bò pa bò, men nou menm nou la. Nou egzakteman nan Marty Sunset kote n ap swiv kòman evolisyon machin pa ka monte, se motosiklèt k ap monte agoch adwat. Sa ki gen rapò ansanm avèk transpò an komen yo machin pa ka pase, motosiklèt tou yo pa ka pase. Enbyen, si n di gen moun, jan Pè Mathé ta te sot di an, si gen yon moun ki ta gen yon ijans oubyen yon emèjènsi ki t ap rantre nan sid kapital la oubyen gen moun k ap sòti egzakteman nan sid, Antre nan kapital la, ebyen nou pa ba yo chans, nou pa di yo pridan pa fè zòn sa ditou paske zòn nan li pa aksesib ditou ditou. Dakò, mèsi anpil Wesly, rete sou plas, donk si gen evolisyon wap fè n konnen. Dakò Studio, nou rete sou plas Louko, si tout fwa gen evolisyon ebyen nou menm nou prè pou nou fè tout fidèl ebyen branche Maten Deba yo swiv sa kap pase egzakteman nan zòn Matisan, wout nasyonal nimewo 2. Mèsi anpil, bon ok, bon vwala ok e sa pou n note se ke.

Bisantnè an, se la tou ki genyen donk Gran Ravin. Jodi a fè twazyèm jou entèvansyon lapolis nan twazyèm sikonskripsyon an. A Malin, n ap pale talè. E fon fon ti fon ti pasyans. Jiskaprezan, jan n ap konprann li la, se ke lapolis ap pèdi de sòlda. E de zam. E de zam egalman. Paske sa nap gade la kom video madam mesye se ke son char ke mesye yo entèsepte. Yo tann yon pyèj pou char la e pi char, yon char blende e pi char tonbe nan pyèj la. Sa vle di ki sa? Mesye vilaj de Dye yo gentan rache 2 polisye swat. E yon cha pa gen sèlman 2 polisye. Pwobableman l ka gen 4. Donk lòt 2 polisye yo, selon enfòmasyon Ezayi ban la, nèg yo pran yo an otaj. Men tout zam ki te nan cha la, mesye yo pran tout nèt avèk tout bal. Nan semèn nan, mwen te gen chans pale avèk plizyè polisye. E refleksyon polisye sa yo ta pwodwit avèk euh, Louko Desir e apre yon emisyon maten deba. Nèg yo te klè sou kesyon mwen pè antena tout. Yo di m Louko mwen menm semèn sa m ka tou kite lapolis m bay demisyon mwen ebyen m pran pran egzil pase m pa pral nan okenn lagè pou nèg la pase se bagay politik k ap regle. Donk. Ou vin jwenn yon demotivasyon nan mitan lapolis la. Paske gen de polisye jodi a ki di w ke li pa pral mouri pou pèsonn nèg la a paske li konprann ke se yon batay politik ant opozisyon e le gouvèneman plis sektè prive oubyen moun ki gen nan sektè le sektè dè zafè ki gen men yo nan sa k ap pase la a. Polisye yo di w yo menm yo pa pral mouri pou pèsonn nèg. Se yon djòb yo ta fè nan lapolis la jis pou bay madanm yo avèk pitit yo manje. Jodi a nan kesyon lagè, lagè, lagè, lagè, lagè, nèg gang yo gen lajan nan men yo, nèg yo nan kidnapin, yo gen moun k ap finanse yo, yo menm yo di kòm polisye, yo pa nan bagay konsa afè pa yo pale m de, yo ap fin pale m de peyi. Donk gon demotivasyon madam mesye jodi a la nan mitan polisye yo la. E Leon Charles kòm direktè jeneral de lapolis gen anpil efò li pral gen pou l fè nan sans sa a. Gen anpil efò e sitou avèk 2 polisye swat sa yo ou pa konn kisa k pral rive a 2 lòt ke mesye yo pran an otaj la, kenbe an otaj la.
Ok, donk 2 polisye sa yo ke mesye Vilaj de Dye yo tyake yo m pa konn kijan ke rès lapolis la pral kapab dijere sa. Sa vle di ke madan mesye nou fas a yon sitiyasyon. jodi a ki endinye tout moun. Ki endinye tout moun. Paske jodi a manan mesye, peyi a vin pratikman envivab. Lè w kite kapital la w al an pwovens, se yon risk ou pran. E jodi a m panse ke gen yon responsablite ki pou pran. E m wè ke les Américains yo kòmanse ap travay sou responsabilite yo de sa k ap pase nan peyi a. Ce matin je veux m'adresser a des citoyens, citoyennes, Haïtiens, Haïtiennes k ap viv nan diaspora. Paske la, pandan semèn nan, Cap-Haïtien nan dwàn nan, lapolis sezi 3 pistò, 3 zam, Avèk prèske 2 mil katouch pèmate nan tout kote yo soti nan dyaspora a, yon moun ki konnen ke ou se Ayisyen, ou nan kesyon vann zam avèk Ayisyen ann Ayiti, mèt kòmanse prepare w paske FBI, nan moman n ap pale a la a, kòmanse ankèt li sou kibò zam yo soti nan dyaspora a, kiyès k ap voye zam ann Ayiti pou alimante bandi nan peyi dayiti paske madam mesye nou menm ki nan diaspora nou se de moun konsekan men m pap ba nou manti gen de moun tou nan diaspora ki se de kan yo gen de kan politik yo gen lot enterè ki pa enterè peyi non ou met di bagay la klè a wi gen moun nan diaspora se sou san ayisyen yap fè lajan se sou san ayisyen yap fè lajan jisteman se klè ok donk Pou rezoud yon pwoblèm politik nan peyi Dayiti, gen moun nan dyaspora si yo ta ka touye tout Ayisyen pou yo ka rezoud pwoblèm politik la nan enterè pa yo, enben ke tout moun nan mouri nan peyi a, ke tout Ayisyen mouri nan peyi a. Enben m ap di nou mwen menm Louko Désir, FBI kòmanse ankèt li. Paske madanm mesye, n ap pale de boujwa. Gen pil ti nèg la jodi a madanm se yo ki voye zam nan peyi a wi. Mwen menm pa gen pwoblèm yon nèg ou voye yon zam pou usaj pèsonèl ou, fèm atendan tout. Sa se nòmal. Ou ka gon 9 milimèt ou achte pou rantre nan sak diri, sa pa gen pwoblèm pou lakay ou, èske w la? Men jodi a, w ap achte zam voye bay bandi nan peyi Dayiti, se de la mechanste madan mesye. E biznis sa la. Ok, e nou mèt prepare nou paske FBI ap rive sou nou. Nou gen lè konprann ke se yon peyi tankou Ayiti ke n ap viv ladann nan. Donk si nou ka si nou konn fè biznis sa si nou konn fè biznis zam nan nou menm ki nan dyaspora eben atann nou ke donk FBI kapab rive sou paske jodi a la sitiyasyon trè kritik nan peyi a medam mesye sak pase polisye yo la jodi a nan vilaj de Dye li endinen tout moun wi. Tout moun?
Non men mwen m di w m down. Map gade bagay la m down.
Mwen wè de moun ki se moun opozisyon. M wè de moun ki se moun opozisyon. M pale avè yon mate pèmantè nan tout. Ki preske gen dlo nan je yo lè m ap fè kòmantè videyo polisye ke mesye Vilaj de Dye yo tchake yo. Sa fè yo mal. Lè m di moun de lopozisyon paske tout antan ke bala te ka estab li ka petèt pi bon pou opozisyon. Li ka petèt pi bon pou opozisyon. Ok? Sa vle di ke menm moun jodi a. Ki pa nan kesyon bagay politik. Sa kap pase la l'indigne yo. Kòman ou te ka fè konprann des policiers madame mesye. E m pral gade jodi a konpòteman opozisyon wi. M pral gade konpòteman gouvènman tou. Anvè fanmi polisye swat sa yo ki mouri ke yo yo take nan vilaj de Dye. Gen anpil polisye ki mouri deja nan peyi a ke bandi touye men sa a. Se nou lagè ale paske madam mesye la twazyèm sikonskripsyon est en guerre ou dakò? Wi. Wi li an gè avèk bon bon kote men nou bay paradoksal wè sila piske yo an gè avèk kiyès? Avèk yon gouvèneman avèk lapolis avèk lapolis ki avèk lapolis travay pou kiyès?